Pandan bagay la pase a matant manman nou pa mandem kont nan menm jou bagay la pase a map rele bagay la telman fèm mal pandan map kriye konsa konsa chèlbè parèt men mpaka bay chèlbè verite a moblije di chèlbè se vant mwen kap fèm mal.

pa yon moun pal. Mpa chèche bagay la lakay moun nan. Mpa wè moun nan. Haa m sonje jou a. Se yon sak pwovizyon m voye pou Lala mal pou sonde fè pwovizyon m voye pou pitit la. Zanmi Bondye! Men kounye a gade!
Si w konnen sa k ap rive Bondye li dwe pat kite mal pou sonde sa a. Lè m rive pitit mwen m jwenn pwason sale. Milito agogo. Tjou achte bagay Lina voye bay pitit la. Kounya la Lina m kontre avèk on zanmi Tine pou sonde hein mwen ta prale wi piskem kontre avèk lòt la m di enben sèm nan bay Lala sa pou mwen non m konnen nan menm zòn nou rete nou pa ret twò lwen. Kounya la li pran bagay la ak kè kontan oh bondye sim konnen se te ou m fè bagay sa. Mezanmi vye sòm nan kounya la kisa kisa. Esak fè kounya m paka esplike moun ni men lèm gade m wè m antrave jou ap mache m pa wè sa poum fè m t oblije al jwenn tizou

Cheri, mwen la mbez ou vin kote m. Wote m ap fè m mal. Men m ap vini, m ap vini pito, m ap vini. Ok bebe.

ki fè sa lap pale lap di yon zanmil sa depi ou di yon moun ki nenpòt bagay ou fè depi ou di yon moun sa li pase krè ou kòm Non nou pap kitel konnen epitou lè ou di konsa aprè maryaj la kite yo kite kite yo separe avan yo marye olye yo separe aprè yo marye kite dimil maryaj dimil renmen kraze yon maryaj la ayayayy.

Pa la ankò lala. M pa konn danje k nan bagay sa yo lala. Pou ti fi gason sa malad ou deja malad mezanmi yon sèl pitit mwen. M pap ka pale non man. Ayy gadon doulè ayayayy. Pa gen lanmò pa gen maladi men ka nou grav. Kòman Chèlbè pral wè w pitit mwen? Chèlbè ap di w rizèz. Chèlbè ap di w pa ti vant. Ohh! Kòman lòt jèn fi yo pral wè w nan sosyete a, nan katye a? Yon bagay konsa rive w pa janm pale l? Hein? Bon gade, an verite dye! Sa m ap fè? Antwàn nan gòmyè t konnen. M pral achte yon manchèt. Map achte yon pikwa map achtew gade jèn gason sa map fon vè nan moudal Paul mache vin jwenn mwen poum debatel yon sèl pitit mwen an mpap kitew vin wont nan sosyete a la mwen menm mpa bezwen konnen Tine Tine Tine Tine.

Haa se vin chita m pale avw. Baka chita boo baka konn bagay sa la. Kilè m konnen li. Kijan kilè w konnen Se kay lala wi. Epa vre.
Se maten an apèn ou soti la lala vire a kot tizou a se tizou ki vin rakonte w ki di m depi lè depi lè nou wè lala vini an se bagay sa se bagay sa kap domi lala.

M bliye m pa repons di n chak jou m toujou di w sa yon moun ki fon bagay kite la li. An!
Ou pa bajitine yon sèl grenn pitit fi nou an. N ap travay depi nou poko marye. Mwen menm depi m gen 13 an m ap travay wi pou pitit mwen sa. M ap fè komès, m ap vann sirèt, m ap vann bonbon. Map fè kokiyòl pou m vann pou m di lè m gen pitit mwen pou pitit mwen ka byen viv. Kounye a la pou m betize vin betize pitit mwen an la konsa la map gade l a je. Zò banm di w cheri m ou gen tout rezon nèt cheri m. Tout sa w ap di w la nèt ou gen tout rezon cheri m mwen se yon kòd m t se kòman e mouchwa yo te gen m t pèdi nan vant mwen men cheri m nan jan pwovèb la di zoumou jwenn bon tè kite l kouri menm lè w wè zoumou ap kouri cheri li gen yon bout Fòl t kanpe kanpe. Ou menm se rout bon tè mwen menm se kaka bèf m ye. Talè seri seri bon m di w nou pa devanse si misye vini li fè yon kalte aksyon sa. Se pou n achte frekan w nan men l. Talè seri Bondye nan syèl la di mwen pou li ap wè tout bagay sa alò mwen al ayiti e ti fi li m konnen ti fi gen anpil taktik alò mwen m paka fin di sa l di a èske se vre men Bondye nan syèl la. Li ka aji pou nou. Kite Bondye aji. Kijan pou nou? E'm konnen.
Pou ou Bondye ap aji. E'm konnen.
Epa pou mwen. Se pou pitit mwen epa pou mwen. Jò, jò, jò, jò, jò madanm mwen cheri doudou nou konnen menm anpil jò. Men lè sa yo. Kite Bondye aji. Se jodi a ou pa renmenm wi.
Ou wè lè Bondye ap aji jò. Ha! Lè se madisyon Bondye ki tonbe sou yon moun zè, ou pa ka, ou mèt te fè tout sa pou gen pè di. Madisyon Bondye rive twò lwen. M ka gentan mouri m pa wè madisyon Bondye sa. L ap rive kanmenm. Li rive twò lwen.
Nan men sè m nan, ann priye sa Jò. E vre? Jò, Jò, se li nan. Jò, Jò.
Tine, Lina gentan di m li p ap bay bagay sa vag.

Kite bondye aji se sa se kite bondye aji kite bondye aji se. Koze wap dim kite bondye aji kite sa se kenbe wi vye gason an kenbe la la ou pa bezwen wè bout gason sa non se depil pare wi depil pare pitit la. Zòm m pa renmen pou wap fè katye bri sa pou fè moun ap tande koze a gade lèzòm. An men kalabwa konnenl tizou konnenl tout moun deja konnenl. Men pwoblèm ki vin gen an zòm kòm te gentan rele la te rele towa bon e. Misye di moun se nan wout li tale ala rele ankò li di se ponn kawoutchou li pran ki fèl poko ka vini. Kounya kisa nap dil.
Men lè misye vini pil finn anvi pa nou li se wè ka malya li rive nap plis feke misye malya janl pasel pase kit misye te alò lè bagay la pa bèl li vle marye lap marye li pa vle tou pitit epi pam li janm te konn la sou gwo poyèt mwen poum travay fè tout bagay pou li map fè tout bagay pou li konsa.

Sid la poun ka mennen lala al kay mista. Moun andeyò twò fèzè de kont. Lala deja ret lavil nou pral non lopital lavil avèk lala. Men se sa djaye sa yo ou menm tou. Dayè lala pa ret isit la nou menm nou gentan konn koze a non kenbel epi nou pral lopital lavil avèk la. Wa retounen rele towo ankò pou konnen si tawo sou anze pou

Tine yo pap kenbe m tine men l boule. Sè m konnen m konnen m boule. Wè dema bègò m voye chèche yo andeyò pou yo vini paske nèg sa yo te travay pou mwen anpil se sak fè m pa vle pouswiv nèg sa yo a chak fwa map rele w pou n al travay se rele pou map rele w nan telefòn map di w ann ale ann ale ann ale sa vle di fò w la fò w toujou pre men sa vle di djòb nan peyi sa pa fasil lè w tande yon moun resi jwenn yon djòb fò w konsève l. E mwen m pa vle m pa vle vo ale paske m wè w wap wap wap kondi byen. Wè se jès yo wap fè, jès yo wap fè avèk avèk avèk machin nan. Ebyen ann ale non. M pral pase nan biwo a la pou pou m gade m wè èske sekretè a gentan vini paske menm wè menm wè menm menm menm sekretè sa se lè l vle l vini. M pral gade m wè si si si l lòt bò a la. Ann ale non. Papa.
Sèm nan, jan map gade a la sanble nou fè zong nan pou granmesi, nou fè preparasyon pou granmesi. Pouki?
Se pa ti bagay non k'ta gen la.
M pa tande gen goumen non. Woy!
Pito te gen goumen. Pito te gen goumen. Lè m sòti a la m di map vini. M pral achte e kote machann nan, kote baw pou fè ti manje a. Wè m pa janm parèt, m kwaze a kalabwa. Kap vini byen fache sou mwen kèm gentan kase. Mte atalè bwa nan wout la wi li dim lap vini.
Kèm gentan kase, rezon t fè kèm kase paske yè swa m reve m wè 5 nèg ap kouri dèyèm a manchèt pou yo koupe tèt mwen. Jan kalabwa vin ap parèt sou mwen an kèm kase vap epi kounya la mpa demontrel si kèm kase non kounya map ri ansanm avèk li epoutan kisa t genyen kalabwa ap esplikem yo vyole lala. Oh! Mezanmi! Pandan l vini la, manman?
Non, se pa pandan l vini la non. Pandan l lavil la. O!
Epi, o! Ou wè li fè bagay la sekrè, l pa janm di m sa. Ala tifi gen sekrè mesye! Malgre Lala vin la, ou mande sa l genyen, ou wè l gon pwoblèm, li pa di anyen. E kòman fè se Kalabra ki konnen avan m? Asireman, tifi la l dwe eksplike, tifi Kalabra li dwe eksplike sa. O! Epi lè fini li bagay.

Yaya pi pa m li esplike m bon yaya yaya fè m sekrè. Ou mèt pran chèz pou ou. Non m pap chita.
Sa vle di yaya pitit fi m li ye se vre yaya gon sekrè nan kò l men kanmenm gon pwovèb ki di sekrè pa pa pa pa janm rete pou lontan. Kisa w vle di la menm? Kisa w vle esplike? Yaya vini li esplike tizou bagay la tizou menm vini esplike m bagay la monchè mwen menm etanke gason m wè sa m ta fè. Franse Tizoul al eksplike. Enben, piske kounye a m wè sa m ka fè, m di enben, kite Bondye aji. Ou konn sa m di w la? Kounye a la m tande manman w al lagba, al laba, m tande li yo aprann, l ap fè sesi, l ap pati, l ap fè sesi tout. Antouka sa nan sa yo menm m te vin di w. A? Sa yo menm m vin di w, ala e pitit mwen li. Sa k rive l la l fin rive l, kite Bondye aji. M pa konnen sa w ap di a la. Lala e pitit ou, lala e pitit ou li ye sèlman?

Si se konsa se mwen a la kay la se ou se ou li bagay se sa fòk e ou li lap tras
mwen depi depim la mwen on sèl fanm m pase nan vim se mwen zò pase se li avèm toujou wi ou paka di sa non fò repons sa ou paka di sa depim ti zen depim ti moun nan ti lago.

Lel pa kon bagay la se mwenk ba li. Konbyen fwa lala m pran pwopòz sansi pou lala konbyen fwa lala pa kon bagay la ou gen yo ba li. Paskem pa gen poum ba li a Kounya wap antre nan santimanm Ebyen ok pa gen pwoblèm m bay vag menm nan maryaj la m pa prale M pa prale tata pa prale Se pa di pou pral nan maryaj non M pa prale M pa prale Retire espri ki fè mal la e sa m bezwen an M pa prale E sa m di w M pa gen poum bay m pa prale Vye ta trenm afè moun. Bon oh koman ou pa pale. M bal lavil m bezwen al lavil la wi. Map mal eksplike zòbòt bagay la zòbòt pat la apèn zòbòt ap sot nan mache zòbòt rele anmwe zòbòt kriye wi ou wè li menm ou wèl konsa a wi yo toujou di w se manman k sansib pou pitit gason pa sansib pou pitit se pa manti
lala pa pitit mwen gade menm santi se zantray mwen kap rache la a wi m pa prale non m pa prale.

Mwen pa konnen. Kounye a m ap mande si Chèlbè konnen, swadizan m tande mennaj li a se Chèlbè l rele, si Chèlbè konnen kounye a la, èske Chèlbè ap marye? M di pou yo fè bagay la fè sekrè, yo di m non. Men a degaje yo, yo pa poko sèvi men a degaje yo. Men mwen menm, si se ou menm sa te rive, m t ap fè l fè sekrè. Apre maryaj la, nèg la mèt te konnen djòb pa l, ou marye ou marye nèt. M t ap fè l fè sekrè. Wouch! Manman!
Pandan wap di pou yo te fè sekrè pou yo te marye lala li pi bon wi lè yo di yap di ti gason an sa si tout fwa yo pa di ti gason sa yo marye lala ou pa konn aprè 2 jou maryaj la ap kraze epi m toujou tande yo di se yon sèl maryaj Bondye konnen. E mwen aprè m tap dil sa aprè m tap dil sa. Aprè lèl te kite lala pou lala te tounen vin chita la andeyò ankò. Ebyen li pat renmenl.
Li pat renmenn? Si w fin marye avèk yon fi aprè w vin t konnen yon bagay de fi a ou kite l, ou pat renmenn non. Non e pa vre.
M pa konnen non m pa konnen men pito yo di l sa anvan n marye mwen byen ke m bezwen al lavil la men se ti maja ki fè map pèdi lavil la wi.

Problem.
Yon bagay la pase a pa. Li pa vreman fè yo byen. Mwen gentan konn sa men li pi bon kounya ou wè tout bagay tout bagay alèz wi tout moun konnen ou pa sipoze te fè sa. Sot sa la depi maten m panse chèlbè tap gentan rive a. Ou wè m pa wè l. Ou pa rele l pou kont sa l genyen. M pral rele l la wi.
Kounye a e sèl li menm sèlman k rete wi. Kounye a la ou deja lakay ou si moun nan gon bagay l ap di parent ou la l ap tou di l si l pa vle tou. Li pa vle w tou ret lakay ou. Men lè w rete ou pa di moun anyen ou ka toufe w mouri moun pa konn sa w genyen pitit. Kounye a gade ou menm lè Chèlbè vin la w ap ka gad Chèlbè a? E pa ou k fè bagay la si se ou. Menm si se pa mwen menm ki fè l. La ki figi mwen ap gade la. Epa sa ou met nan tèt ou moun nan gen dwa byen konprann sak pase a ou menm ki ap met sa nan tèt ou moun nan e gason li ye li konnen sak pase a depi ou esplike depi ou konnen pou ou konnen sèlman wi lè fin konnen banm fòchès tou.

Si l te wè l, li te kwaze avè l s on bèl bagay. Li te mele.
Men sèlman, sa pa. Kòm papa m li menm, m plis kwè nan lapriyè. N ap priye pou li. M panse pa gen anyen yon moun fè pou l pa peye l. L ap peye l sou tè a kanmenm. Ebyen, m p ap rete non. Li menm, mwen m ap fin fè ti travay sa yo la, m va konnen l pi ta. M va konnen sa. Se nap gentan wè lèm fini.
Mwen lè chèlbè vini fòka a. Wi m prale demen si Dye vle si m tap vini pita m te ka plis anvi ale lòt bò a. Ebyen pran monte chèz la mwen. Map fè sa ou mèt ale wi salye granmoun yo pou mwen. Dakò.

Cheri. Ah cheri, nou pa ka presipite les choses. N ap jis pran tan nou, nou pran san nou. Nou aranje tout bagay nou fè yon bèl maryaj. Dayè, Rasta ta byen renmen patisipe nan maryaj la.

Pa bon menm pa bon menm lavi sa w wè a la tèt chaje. Epi w vin nan dlo kòmè zòbòt. Oh enben ou pa vin pran dlo. Enben jan m santi w la la w paka jan m santi w la la w paka leve bokit sa bon m antre avè l pou ann ale ann ale. Mèsi anpil.
Dakò
kote kòmè Tine? Li anndan? Tine al nan jaden.
Enben, ou men zòbòt, w ap mete l anndan oubyen ki bò w ap sèvi a la? Mwen mete l la wi.
Wi nan gen ti brike kou bèn nan. Fò w pa lage kò w konsa non, lè w gen pwoblèm se pa lage pou w lage kò w non. Ebyen. Sanble pa senti fè mal la sèlman w genyen, sa k pase?
Gen de pwoblèm ou genyen, menm si w ta fè vidaj ou tout jan, moun ap wè l kanmenm wi.

Ou konprann sa m di w la? Paske gen moun ou fin rakonte l pwoblèm nan, oubyen ou vin, ou wè l vin jwenn ou, w ap pale avè l epi se mete l bra l mete w nan lari. Men gen moun tou, ka fè l konfyans, ou pataje yon bagay avèk li, petèt li ka ba ou yon ide. Ebyen, se sa wi, ki pral fè moun wè ke w gen yon pwoblèm. Ok, sa k pral. Paske ou pa gen konfyans pou w di yon moun sa w gen. Nenpòt bagay, ya, se sa. Kounya lè w, ou yon ti jan pè, se vre w ap sere l, w ap kenbe l, w ap kenbe l, Men ou vin pa ka di moun li se sa ki pral fè moun wè ke ou gen pwoblèm. Men pafwa tou, lè w fin pale pwoblèm nan, ou konn santi w libere. Men, menm si w te fò, kou w te fò, chak pwoblèm gen yon fason pou l jere. Ok, m ka konprann sa. Mwen menm, mwen pa moun pou sa. Paske m alèz avèk nou twò lontan. Ban m yon ti bagay nan sa k ap pase yo.
Pou yon pitit jòn jou la. Se sentim kap fèm mal. Frè Zòbòt ou gentan eksplikem sa deja. Ou e sak fè ou mennenm la pou ta pale avèm. M pa kwè senti a ankò paske ou gentan eksplikem senti a. Komè Zòbòt dim dirèkteman sak pase. Ou konnen mwen menm mwen pa moun pou sa. Se vre avan m te konn gen ti pwoblèm men pou lenstan m pa gen pwoblèm avèk nou youn. Alèz ansanm avèm. Se kòmsi m te m te nan fanmi nou. Ou konprann? Ou ka eksplikem. Sak pase tou mezanmi. Ooh komele m san ooh. A kisa ou wè a la. Se chak fwa m wè ou domi ou leve ou pase yon jounen gen de bagay ou wè li pa rive ou di bondye mèsi. Wi enpòtan. Pa rive ou li pa rive pitit ou ou di bondye mèsi e menm si tou li ta rive Yon lòt moun ki pa ou menm, ki pa pitit ou. Lap fè w mal kanmenm.
Lap fè w mal kanmenm. Paske nou tout se yon sèl. Chèche konnen, konprann moun nan, mete moun nan nan plas ou. Epi pou jije l, pou konprann moun nan, pou pale nan koze moun. Pa janm antre nan koze ki pa ba w, ke w pa konnen. Pa janm kritike yon moun ki gon bagay ki rive l, san ke w pa t konn kòman sa te ye, kòmansman bagay la, pou w kritike l. Sa map di w la.

Konn balafon ou paket pale. Mesye sa byen fem mal ui. Ou konnen jan bagay yo ye a. Bagay yo pa bel. Epi tou pa gon moun tou ki te ka gade la zye. Sa byen fem mal. Mwen pat vle pale sa tou. Paske li pa bon men li dominem anpil. Kounya la maryaj la pa fet anko? Epi m te gento fè valiz mwen pou m al lavil la wi paske m ta pral fè kelke jou. Jiskaprezan mwen pa mwen pa ka di anyen. Chèlbè poko konn anyen. E sa k fè m pa ka di si gen maryaj avèk si pa gen maryaj. Chèlbè gen pou l vini demen maten, se lè Chèlbè vini kounye a Chèlbè pral konn sa k pase a. An, nan w ap di Chèlbè sa?

Nap tou mache ansanm. Eme an ale.
Mpa tou rantre non paw dwa mal non. Sa yon bagay.
Sim ta explike w sak pase. Ou kwè w gen kanson pou kenbe sak pase a. Ebyen. Pafwa wè wap depanse enèji w wap depanse tout sa w genyen. Ha Gen de erè w pa fè non Gen de erè w pa fè Pran yon pitit ou genyen mete l nan yon kay epi di l konsa w ap ba li tout bagay voye lekòl voye sesi Gen timoun ki reyisi avèk kè kontan men gen timoun ki reyisi avèk chagren e chagren sa p ap janm kite yo. vin alafwa jwe wòl paran e timoun nan jwe wòl timoun an menm tan. Sa yo pa nòmal. Sa yo pa nòmal. Paske respè timoun nan ta sipoze genyen nan sosyete, nan katye ke l leve a, li pa vrèman genyen. Li pa genyen. Y ap wè l tankou yon ilizyon, y ap wè l tankou yon bagay k ap viv. A bon. Tankou yon bagay k ap viv. Men tandiske ou gen depanse tout enèji ou, tout fòs ou, tout ti byen ou genyen pou pitit ou demen pou l kapab gen yon eskanp figi ki gen. valè, ki gen dignite. Tandiske, moun kap ke lap viv nan katye a, li pa wè dignite sa ke wap chèche depi tan pou bay pitit ou a, pou pitit ou a gen pou l rete a non. E yap chèche devalorize pitit ou. Se sa wi. Tout sa yo rive.
Anpil paran reyisi ladan, gen paran tou ki pa reyisi ladan. Se tout pwoblèm sa yo gen. Timoun nan konn reyisi, pandan ke lap viv pou kò l, paran nan deyò lap.

E malgre l reyisi a, li gon bagay k ap wonje l. Li gon tristès. A chak fwa l panse avèk moman sa, se kòmsi li wè vi l nan nwa. Kè l kase. M di w sa, bagay sa ap fè m mal. Pou sa t rive Lala. Sa k pase Lala? Sa k pase menm ojis? Lala di m, Pandan lavi l la, m voye yon pwovizyon bay Lala. Ou jinn gason kenbe la la. Kisa?
Komè zòbòt kisa w di la?
Ou jinn gason kenbe la la. Komè zòbòt kisa w reponn ou di la? Ou ta di a? Kot jèn gason an? Pa gen moun ki konnen. Bon m di w komè zòbòt valè jaden valè jaden nou genyen valè. Nan, nan, nan, nan, nan lale a, bò kote e, e, bò son an. Kote Ezekyèl la ankò. Kris ta konn voye m nan kay ti gag fè m pa ka viv, se doulè sa m gen. Ebyen jèn gason sa a l pa gentan nan jaden ap siple. A chak fwa m panse avèk sa, gon doulè k pran m ki ramase m nan cho dèyè m la epi l moute anba ti vant mwen. Bon, si se sa a k ap ba w pwoblèm nan, mwen menm etanke responsab. M pa kwè sa m tap ka dakòl paske yon jèn gason k pa fè respèl ou gen pou devwa pou pale avèk moun nan li dakò li dakò li pa dakò ou kitel ou paka pral mete men sou li sa epa bagay moun jwe ansanm avèk li non. Sa se yon jèn gason, sa se yon moun ki gen dignite ke paranl te ansenyel dignite te ansenyel valè men yon jèn gason ki se yon rès moun ki wè ki wè ki wè yon jèn fi kap pase ki pa gen yon lòt bagay nan tèt li ki se sèks. Li pap janm fè yon lòt bagay. Li pap janm fè yon lòt bagay. Sa w ap di a la a se pawòl yo wi. Jèn gason sa a la, li te dwe gen tan nan jaden an ap raboure. Li vin fò te kounye. Ap raboure.
E sa gen plizyè tan pase. E kounye a, talè, talè. Apre ka sa a fin rive, m te konnen te gen yon bagay ki t ap pase. De Lala ki te gen pou l marye. Avèk avèk yon ti jenòm, sa k pase? Enben kounye a, se wont ki prezante. Èske ou ka vin prezante bagay sa a bay, istwa sa a bay jèn gason an? Epi jiskaprezan nou chita la n ap jwe sa a si kòman moun sa a pral parèt anfas pitit ou a. Se pi gwo wont m ta pral pran kòm yon rizèz, kòm yon moun ki pa gen santiman. Ou gen rezon vrèman pou jan w ye a, men mwen menm, m konnen egzakteman moun sa a la te gentan nan fon an ap sekre.

Komè zòbòt nap pale. M paka rete paske m pa vle mache pou wè ale lavil la pou m pa gentan jwenn bagay la nan menm. M konprann sa w eksplike m lan e m konprann sa kap pase w la. Dakò? Nap gentan pale. Map vin kot Konpè Tine paske m te pwomèt li yon bagay, sa m te pwomèt li a mwen m toujou mete l a la disponibilite l. Men etan done ke w vin eksplike m yon bagay la, La a gon lòt kalkil, gon lòt refleksyon. Fò m rejwenn Tine pou n ka pataje. Dakò? Ko menm nan. Anben ok, ko Dakò, menm n nan. ap ale. Dakò. Hum.
Gade, maryaj samdi se pi gwo wont m te ka pran. Pi gwo wont Lala te ka pran. Bondye w pa ta fè m sa! Pa ta fè m sa jan m redi, jan m jere tèt mwen, jan m jere pitit mwen.